Ok bon sikoloji ki dèyè kendostik yo sa trè enpòtan chak kendostik ou wè li gon istwa dèyè l istwa sa petèt ekri nan yon chanm li ekri nan yon biwo nan yon bank nan yon gen yon kote l ap ekri gen yon gwoup de moun k ap pran desizyon sa lepli souvan li reflekte batay ki genyen ant achtè ak vandè yo, paske se 2 gwoup moun sa yo ki ap lite sou mache a an pèmanans. Lè w on bouji ki gen on gwo kò plis on ti mèch li egal fòs, paske mèch la se on fòs ki fè l kreye. Se on mouvman a lekstrèm ki bay li. E sa fè mwen menm, aprè setan, aprè 8 an m ap trade, setan pou 8 an m ap trade, Fò m di nou, m vin remake gwo bouji, oubyen bouji ki gen gwo kò avèk ti mèch, se 2 sinyal ki pi pwisan ki egziste nan mache. Men m pap rete sou sa kounye a la, men m pral moutre nou sa pou m moutre nou an e nou pral konprann. Alòske lè w on ti kò plis gwo mèch, li egal feblès. Sa se on diferans anpil moun pa fè, men ki trè enpòtan. An n kòmanse avèk premye modèl la. Premye modèl la se Ingolfin. Se youn nan modèl ki itilize anpil anpil anpil anpil anpil, men ki trè mal itilize osi. Li se yon modèl pou ranvèsman pou monte. Li se yon modèl ranvèsman pou monte. Sa a dwe klè. Li fòme avèk de chandèl. Nou ka di chandèl oubyen bouji. Se la menm choz. Dezyèm bouji a, li anglouti premye a. Èske gen yon lòt mo m te ka itilize pou anglouti? Li anglobe oubyen wè. Li bre, li bre, bre premye a. An n gade. Ki lè w ap antre ladan l? E se la anpil moun echwe ladan l. Ann gade li, ann gade l fòme dabò. Premye bouji a, se bouji wouj, dènye bouji wouj m genyen an. Nou ka remake dezyèm bouji a bre l totalman. Se kòmsi l anndan l. Men remak nou ka fè sèke gen de bagay m bezwen nou fè la. Ban m mete l akote a la pou nou. Sa se modèl ke n rele Bullish Engulfing. Se yon modèl ki montre mache a ap monte, ap kontinye ap monte. Poukisa se monte l ap monte? Paske an n sipoze mache a ta fè yon koreksyon la. La m nan strikti mache a, e m vle n byen konprann pati sa paske l trèzenpòtan. An n imajine mache a se sa l t ap fè la. E pi la, se koreksyon an li vin fè la. Ops. Se koreksyon an li vin fè la. Ok. E pi n gade la, li genyen engolfing nan kreye la. Men la m gen yon konfimasyon. Men konya se la a Anpil etidyan fè erè a. Se la a. Paske gen de etidyan ki annik wè sa fèt la, epi yo antre boum. Men pa bliye, lè w ap trade, gen yon grenn bagay ki se alye w ke w dwe toujou fè konfyans. Se sa nou rele pasyans. Lè w gen pasyans, w ap tann bon moman pou w antre a avèk presizyon. M di w ap antre lè k a se maksimòm lan. Ki maksimòm? Èske se maksimòm sa a oubyen maksimòm bouji sa a? Anben difè ke sa se yon modèl, se a pati de 2 bouji sa yo l fòme anben lè wap antre a se lè gen yon bouji ki vin fòme la, lè bouji sa a fòme la li wonpe oubyen l elimine maksimòm bouji sa. Gen 2 kesyon n pral poze m la pwobableman, Coach, èske m antre lè bouji dezyèm bouji vè la fème Oubyen se pandan lap fèt. Gen 2 senaryo ki posib. Yon moun kap trade kap chèche 1 pa 1 kap fè scalping kap antre rapid poul soti rapid lap sil bezwen gen plis pwobablite lap tann bouji sa fèmen totalman poul antre la. Men yon moun kap antre nan yon pozisyon lap chèche 1 pa 2, 1 pa 3, otomatikman bouji sa fòme la depi l elimine kò sa menm si l poko fème, moun nan tou antre. Sa vle di ou te ka menm mete yon pozisyon an atant nan zòn sa. Otomatikman ou idantifye se yon òlgòfin ou genyen, ou idantifye klèman ou genyen l. ou plase an pozisyon an atant. Men gen yon ti detay la ki enpòtan m vle nou wè ok, nou wè bouji sa avèk sa yo pa sou menm sa pa yon ti sipò ok se pa menm bagay li pa yon ti sipò e n ap gade klèman gen yon ti gap la tou piti ki fèt paske bouji sa kote l fèmen la sa gentan al ouvri pi ba. Rezon k fè anpil moun pèdi se paske gen yon gwoup de moun ki antre la nan pozisyon an la. Epi bouji a pa, twazyèm bouji, bouji vè, dezyèm bouji ki vin apre a la pa janm al pi wo, se anba l ale. Sa vle di moun sa a pa t tann konfimasyon avan l antre. Moun sa a antre antisipe. li pa tann konfimasyon. Sa se pou ongofin nan. Donk se la ou antre an acha. Stop loss ou dwe plase egzakteman nan minimòm modèl la. Minimòm modèl la se la. Si w riske la ou wè se 500 dola ou riske, ou gentan wè se 1500 oubyen 1000 dola pou al chèche. On 1 pa 2 ou 1 pa 3. Si w tap antre a mini ou wè l twòp, wè lap trop ou antre a micro wi men coach micro a tro ba mete 5 micro ki vle di yon mwatye yon mini ben mete 6. Nou pa bezwen prese lè nap tchwet trankil sa n bezwen se rezilta se konsistans se pa kantite depi n gen konsistans nap fè kantite a rapid sa se pou premye modèl la se yon modèl ki trè kouran oubyen moun itilize anpil e ki bay anpil gen nan mache a men ki bay anpil lòs osi. Ann gade kontèks bullish engulfing nan. Sa trè enpòtan. Li pi efikas oubyen pi fò lè w chèche l nan yon rejyon, yon sipò ki dwe vini jeneralman aprè yon tandans desann. Èske n konprann? Sa vle di mache a t ap desann epi n gen yon sipò, li rive nan sipò a, li febli e se yon olgòfin nou wè. Otomatikman nou wè l, nou ka fè l, nou ka mete l nan analiz nou pou nou di ok m ap pran yon pozisyon la lè m gen konfimasyon. Wi l bay konfimasyon an pran pozisyon. Eske sou chak 10 nou pran n ap genyen toule 10? Non. Nou pa bezwen genyen toule 10 pou n rantab. Si n ap chèche 1 pa 2, nou bezwen genyen 4 sèlman n ap rantab. Nou mèt pèdi 6 n ap rantab. Dèfwa se pa strateji oubyen sa n genyen yo k fè nou pa rantab non se sikoloji nou. Nou pa aksepte lòs ditou. Trader dwe alèz lè l pran lòs. Men trader pa dwe alèz lè emosyon ap gide l se pa analiz k ap gide l. Se sa. Donk lè w wè l parèt konsa li montre w ijans pou ranvèsman an fèt. E se lè sa a ou menm ou dwe chèche yon konfimasyon. San konfimasyon ou pa antre. Ok? San konfimasyon ou pa antre. Kounye a an n gade dezyèm, anfèt se toujou menm lan men an n gade l nan sans envès la kounye a. Se yon bilish engòfe. Bilish la se ke li se yon ranvèsman pou tan, pou desann olye de moute. Se toujou de, de bouji. Dezyèm lan anglouti premye a. E souvan gen yon ti gap anlè. Jan m te eksplike n talè a lan, ti gap la ki te gen anba a. Donk. Antre nap fè a nou fè li lè lè lè reyèlman li kase minimòm bouji a. Ok m gon tandans la epi la nou ka remake boom engulfing nan fòme la men li menm li fòme nan sans besyè mètnan paske son ranvèsman pou desann se kòmsi mache a tap monte sa fèm di son ranvèsman sa se li sa wi nou wèl. Se menm sa la m vin pran m mete la pou nou. Nou wè l? Ou ka wè gen yon ti gap tou piti la a, fòk gen ti gap sa a. Ok? Epi, boum, n ap tann. Nou pa kouri antre lè l fòme. Men se lè bouji sa a la elimine minimòm lan, se lè sa kounye a n ka antre. Nou gen yon konfimasyon. Ok? Nou ka antre pandan bouji a ap fòme otomatikman lap fòme li limine sa nan antre oubyen lèl fèmen nou vin antre la men sa se yon chwa nou menm nou ka fè an fonksyon de presizyon nap chèche lè nap trade e sa fèm ban nou tou 2 detay yo la nou antre an vant se pa an acha an vant ok.